se pa sa a on bagay naturel ki rele vant mwen pla nou ka wè many so m te di ke map pote l pou nou. Guys se glam du jour mwen yon lòt remèd naturel ke w kapab itilize pou kase vant ou sa wap bezwen 2 kòp dlo edmi sitron vèt pòm vèt 3 moso kanèl epi la nou gen 7 grenn jiròf tout bouyi. Sa n ap fè, sitwon an, n ap pran po sitwon an. Epi pòm nan, n ap pran po pòm nan. Pou n mete yo tout bouyi ansanm. Pòm nan avèk sitwon an ke m deja lave deja. Ok, so sa n pral fè, nou pral jis pran po yo pou n ka mete yo bouyi. Jan m toujou di nan tout videyo pou ba. Remèd natirèl pou kase vant. So wap bezwen fè patisipasyon pa w tou pou kapab jwenn rezilta ke wap chèche an. So um, si kantite diri ou konn manje, um, manje ki plen grès, nenpòt lè konnen an la ou pral oblije fè efò pou pran yo nan on lè ke ou konnen wap gentan fè dijesyon epi tou si ou te konn pran l 3 a 4 fwa pa semèn la ou pral oblije pran l on fwa 2 fwa pa semèn pou kapab jwenn rezilta avèk sa ke wap chèche an se pa annik fèl epi di li pa mache pou ou pandan ke ou menm ou pa fè de prevansyon ki kapab ede ke ou jwenn yon bon solisyon avèl ok so nap pran po sitwon an men lèm di bagay sa tèlman bon timoun li mache rapid li mache rapid pranl sof ke si w gen timoun nan tete pa pranl ok m konnen nou pral pozem kesyon sa m toujou wè an Kesyon sa anpil. So depi ou gen timoun nan tete, ou pa bezwen pran l. Ou ap pran l lè timoun nan se vre. Ok. Alright. Vwala. So nou pran po yo an. Meni. Ou pa bezwen 2, 3, 4 sitron. On grenn sitron sifi pou fè travay lan. Ok. Avèk pòm nan tou nap fè menm bagay lan janm di an pòm nan gentan rinse deja epi map annik pran po pòm nan konsa pòm sa sitou si ou ka jwenn li li menm li ankò pi efikas ke pòm wouj lan. Ok. Many guys. So m bal fin fel e pi apre m ap montre nou. 5 ingredyen sa yo wap kapab realize. Vant plat ke w te toujou reve an. Ok, pi meyè fason nan ane an pou w pèdi pwa, se nan mitan ane a, epi moman lè tou pou w pran pwa se nan fen ane a. Paske w konnen, nou genyen tout holiday sa yo, fèt nwèl, premye janvye, thanksgiving, so e moman ke w manje an fanmi, bay sa yo konnen, vrèman vre li difisil, Pou fè day. Tankou la m tap men nou day m oblije kite l paske m gentan konnen ke moman sa yo vrèman li difisil pou disipline tèt ou nan manje vrèman paske gen ti soup joumou, ti bagay sa yo nou konn bagay yo. So, la ankò pandan w ap pran sa ou kapab itilize yon westenè ki kapab ede w kase vant ou. pi rapid epi ou fè egzèsis ansanm avè l tou pou kapab jwenn rezilta w pi rapid. Deja rense l deja epi n ap ajoute dlo an. Wè m pa di nou plis dlo ke sa. So kantite m di nou an se li menm ke m ap mete epi touswit n ap ajoute engredyan yo ladan l. Kè nap mete tout ansanm pou bouyi. La m pral metel poul bouyi pou at least um 5 a 8 minit, pa plis ke sa. Gaz la l deja fin bouyi pou um 8 minit lan, so n kapab wè, ok, menni. So m pral kitel fon ti repoze. Aprè yon ti tan li fin pare ok men kòman li ye men dlo an so nap vide li nan yon tas. Ok so kantite m te mete an li ban mwen prèske yon tas edmi kisa wap fè Pral mande m pou gou an. Li vrèman santi bon, ou konnen akoz kanèl ki ladan an. Epi tou si w se yon moun ki renmen konstipe, lap ede w pou konstipasyon paske li genyen jiròf ladan l. Li vrèman bon. Li pa gen okenn vye gou. Si w vle, ou kapab pran l ak sèl oubyen san sèl. But pa sale l. Ok? Li santi bon. Li pa gen okenn vye gou epi li vrèman efikas tou. Pa bliye lè w ap kase vant ou, se pa yon rezon tou kòm se pou w jis pa manje ditou. Non. Ou manje, men ou manje a mezi, epi tou ou fè egzèsis, mete westherners sou ou pou w kapab jwenn rezilta. Ke w ap bwè li chak maten, Wap pran yon tas. Wap mete l nan nivo sa oubyon ka mete l pi ba toujou. E pi wap bwè l tyèd. Padan 7 jou. Ou pa ka pa jwenn rezilta. Paske li mache pou mwen, se si ke l ap mache pou ou. Note byen ke m di, nenpòt lè ke nenpòt sa wap fè, se pou edo pèdi pwa, nenpòt bagay lan. Fò gen disiplin avè l pou kapab mache. W ap pran l chak maten tyèd apre w manje, si w pral fè egzèsis, al fè egzèsis ou, mete westhener sou ou pou kapab kase vant ou pi rapid. W ap fè l pandan 7 jou. Si apre 7 jou ou vle toujou kontinye l, la ou ka fè l 2 fwa, 3 fwa paw semèn. Men se pou 7 jou ke wap fè l. An menm tan tou map eseye bagay sa a, yon bagay natirèl ki ede vant mwen pla, nou ka wè, men ni. So, m te di ke map pote l pou nou, bagay ke w natirèl ke w kapab pran pou ede vant ou vin pla, tou natirèl. So, men ni. Nou ka wè la, vant mwen byen pla, so m te di map pote l pou nou. Pou nou kapab eseye l, epi n ap fè l. Ti bagay lè m te gen 15, 16 an, mennen l kòl tou nè. Epi tou pa bliye pou nou mete. Ke w ap bwè li chak maten. W ap pran yon tas. W ap mete l nan nivo sa oubyen w ka mete l pi ba toujou. Epi w ap bwè l tyèd pandan 7 jou. Ou paka pa jwenn rezilta. Pske li mache pou mwen, se si ke lap mache pou ou. Note byen ke m di, nenpòt lè ke nenpòt sa wap fè, kèlke sa um, se pou um, ede w pèdi pwa, nenpòt bagay lan. Fò gen disiplin avè l pou kapab mache. Wap pran l chak maten, tyèd, avan w manje, si w pral fè egzèsis, al fè egzèsis ou, mete wèstènè sou ou, pou kapab kase vant ou, Pi rapid, w ap fè l pandan 7 jou. Si apre 7 jou w vle toujou kontinye l, la ou ka fè l 2 fwa, 3 fwa pa w semèn, men se pou 7 jou ke w ap fè l. Mèsi avèk tout moun ki te pran tan yo, ki gade videyo sa, se te Glam du jour. Kite kòmantè di sa ke ou te panse de videyo an, like, pataje, n ap wè yo pwochèn fwa nan yon lòt ti videyo. Bye!